Chak fwa ou gen yon sijè pou w al pale de li, epi ou vin jwenn yon lòt enfòmasyon ki rive vin jwenn ou, ebyen w zen, e malerezman ou oblije pale de kesyon an. Mwen pral ban nou plis enfòmasyon sou. kesyon foto nou wè k ap sikile yo kote ke majistra Tabar la, Nice Simon, aktris Alovyou Anne, kote ke nou wè gen anpil blesi sou po l. Pou anpil moun ki t ap gad foto a yo te di èske kote l fè aksidan sa a? Nan ki zòn gredè sa a pase sou li oubyen traktè a pase sou li? Anvan mwen pale de sa, kite mwen di nou ke mwen menm kòm sitwayen ayisyen, mwen menm kòm gason, Kontab Maxime kouman w ye? Mwen menm kòm gason, mwen toujou di tèt mwen yon bagay, se ke si yon fanm aksepte yon nèg leve men sou li, frape l, fanm sa a, li pa ka nan kontak mwen. Paske se, sa pa yon moun. E dayè m al pi lwen, mwen menm denonse dèfwa de moun ki deside frape timoun. Yon moun k ap frape yon timoun, se prèske li ekivalan a yon nèg k ap bat yon fanm, menm dou di moun yo sa. Timoun mwen, mwen toujou Pran tan pou m pale avèk li. Bon, se kanmenm yon grenn. Toujou pran tan pou m pale avè l, m eksplike l pou m di l men kijan prensip yo ye. Men sèt istwa kòmsi voye timoun ajenou, al bat timoun, rale sentiwon, rale rigwaz, rale matinèt. M panse ke se pa. Se pa solisyon sa. Bon kounya pou 2 moun youn k ansanm, yon fanm a yon gason. Bon kijan yon fanm fè aksepte yon nèg ap bat li? M ta renmen konn sa mwen menm. M ta renmen konnen kijan yon fanm kòmsi w ap viv a yon nèg epi nèg a ap leve yon baton oubyen l ap ba w kalòt, ba w souf. M ta renmen, m ta renmen konn kijan yon fanm fè aksepte sa. Bon petèt. Gen de fanm ki la k konn pran anpil baton ki gen dwa e di tèt yo se paske yo renmen nèg a se paske yo pa gen lòt posibilite men kite m fè egzèsis sa kanmenm non aswè a si sa p ap deranje nou men m konnen sa k rive a la nouvèl se vrè La nouvèl li konfime ke Lerona bat Nise Simon. Se konfime. Sepandan, li pa yon nouvèl. Li se petèt yon enfòmasyon. E m ap di klè pou nou, misye pa bat majistra a. Rosemila gendwa pa dakò avè m wi, paske m konnen l ap tande avè, l ap tande la a. Rosemila gendwa pa dakò avè m, men misye bat fanm ni an. Bon, se pa madanm ni piske yo pa marye, li bat manman pitit li a, li bat fanm ni. Men li pa yon nouvèl paske misye abitye bat li deja. E dènye baton l te ba li an, ben anfen dènye baton ke nou te konnen ke l te ba li an se te nan meri a menm. Nou sonje sa ke l te frape l nan meri an devan Pastè San Rankin, devan Pastè Philippe. Komsi se pa yon nouvèl sa ye. Sa vle di ke Anne abitye pran kou nan men misye deja kòmsi se son fè divè ke l ye kòmsi se pou menm jan gen de fanm ki konn di depi nèg a pa bat mwen m pa santi m alèz menm jan gen de masisi k konn ap di sa tou e depi nonm mwen pa bat mwen l pa alèz masisi k konn ap di sa m konn tande nèg yo sa vle di kisa sèt istwa de bat moun nan. Mwen menm, anvan menm m fè kòmantè sou li, m ap pèmèt mwen resevwa de oubyen twa fanm ki swa konn resevwa baton, swa nèg yo konn frape yo, oubyen nèg yo pa nèg pa konn frape, men m ta renmen pran de a twa fanm. Bon nou konn nimewo a deja m pa menm bezwen raple l. E m ta renmen pwent vi n sou kesyon sa a, ok, sou kesyon bat fanm nan. nèg la kanpe lap bat fanm nan oubyen on fanm kap bat on fanm apa dimanch lan map soti carrefour epi on fanm kap bat on lòt fanm nan on machin èske ou konprann sam diw lan men 3 fanm pa plis m ta byen renmen tande opinyon Queen sou kesyon sa men pou moun ki bezwen konnen efektivman traktè Léonard pase sou Anne ok li pase sou li E ou wè kalite aksidan ke l fè la a jodi a, men ki sa l ye. Sepandan, ban m pran 3 fanm, omwen ma tande pwendvi yo. Alo, bonswa! Alo, alo! Alo, bonswa, Guerrier! Wi, kouman ou ye?
Alo, alo! Alo? Alo? Wi, wi!
Non, non, bese, mezanmi, fò n bese volim nan. 3 fanm, pa plis. Ok? 3 fanm e pa plis. Ann ale. 37 11 87 34. Allo bonsoir. Bonsoir Guerrier. Bonsoir. Mwen menm m pa konn nan sitiyasyon sa sevre. An tan ke fanm m panse ke Ministè kondisyon feminin ta dwe di yon bagay nan sa. Se vre se ni k asepte jan de bagay sa yo m pa konn ki kòmsi nan sen te ka di ki ki jan de kontra l gen a nèg sa pou chak fwa antan kon fanm konsa byen fèt konsa ap kite yon nèg ap bimen l konsa sa pa fèt ou pa timoun moun nan ou pa mare nan pye l èske se lajan ki koz bagay sa fò l fini Banm di w èske èske wap èske wap èske wap viv a mariw nan kay ou menm. M pap viv avèl paske li pap viv isit. Eske sa rive defwa ou a on nèg epi nèg la te fè tantativ poul te frape ou?
M sonje lèm te renmen ak marim li te fè tantativ poul te frapem yon jou met men nan kòlèt m di pa janm fè sa ankò. e sa pa janm rive jiska no jou paske se yon fanm rete yon fanm ou pa timoun lajan se ke wap viv menm si ou te timoun menm si ou te timoun ou pa gen dwa frape moun menm si son timoun li ou pat gen dwa frape moun antouka mèsi anpil alo bonswa wi bonswa wi mwen menm m ret a marim nan kay em gen tout mwayen poum ta krazel. Li bat mwen plizyè fwa. Poutèt levanjil m oblije asepte e m pa leve men sou li. E mwen menm m te ka kraze l. Dèfwa le plus souvent fi yo fè sa se poutèt sosyete a yo dakò soufri.
Non, m pa konprann sa w di a. Poutèt levanjil, misye levanjil tou li menm?
L al legliz tou, bon se ke l ap pran sentsèn legliz tou wi. Epi lap baw baton? Sa li banm baton, li kraze m menm menm ma leve pou di m ta batay avèl. Ok.
Men lèl touye w wap di viv Jezi. Pardon?
Lèl touye w wa di viv Jezi, ou bal nan syèl. Bon, menm gen de sijè m pa menm asepte diskite avèl. M kite l viv jan l sipoze viv e pi. Lap tande w la kounye a la, li la menm kote avè m. E wi lap wi. Ya lap tande w.
Telefòn.
Li pa vle pale. Paske se yon gwo fanatik ou li ye, l toujou ap tande w chak swa. Se li k fè m tande w men l pa vle pale. An men misye konn bò kou. Toujou, li, li, li te konn toujou ban m kou. E dèfwa m konn chwazi mwen menm. Se yon polisyè mwen ye. E m gen taktik pou m ta, m ta kraze l. Men m chwazi dèfwa m pa menm kenbe l menm. Men lè misye ba w kou yo, se poukisa l ba w kou?
Bon gen yon lè, dènye fwa li ban m kou, se pandan m ap pale avèk yon moun, avèk yon kouzen l. Li pa menm mande m ak kiyès m ap pale paske m te kite l nan etaj anba, m monte anlè m ap pale. Epi li vini li mande m ak kiyès w ap pale epi l tonbe ban m kou. Li pa menm tann mwen reponn menm epi l tonbe ban m kou. Lè m mande l poukisa paske te gen yon matant li k la, matant lan vini mande l kisa k pase l paske tout kò m make. Epi. Matant lan mande l pou l kite chanm lan pou l al nan yon lòt chanm, epi se ri l ap ri, li jis di li ban m kou. Ok, ban m an, èske m mèt ba w nouvèl aswè a?
Ya, m ap tande. Èske w kwè misye ap tiye w yon lè? Ou pa t konn sa non? E aswè a ou konn sa wi? Non, m pa t konn sa.
Ou konn sa aswè a? Kòm m wè l gen yon bon ti tan, li pa fè sa ankò, pòsike. Gen dè fwa gen anpil bagay pou nou diskite de yo epi li chwazi pou l fè kont epi mwen menm m chwazi m pa janm poze l kesyon paske Ok, map ban m ban m bo sa k ka rive. Men sa k ap rive. Ou wè ou pa janm reyaji. Mwen wè misye ap tande m la. Ou wè grenn fwa ou pral reyaji a, w ap fizye misye e w ap bay misye anpil bal. Menm zam ni zam mwen pa janm wè epi m pa moun ki pral ni rale Non, non, ladanl non.
nan Gon lè, lapolis ou wè, kontan. yo te konn bat esklav yo anpil. E gon lè esklav la, ou konn sa l di? M pap pran kou ankò. Epi l touye mèt la. E lè l ap touye mèt la, l rache l. E l rache l a yon raj. Enben, gon lè, misye ap ba w yon kou, e w ap degene sou misye, e apre w a vin rann kont de sa. Swa misye aksepte. Non.
Fò, gade, swa misye klèman di bagay sa a fò l kanpe l, e ou menm kòm fanm, bon, dayè kesyon levanjil la, bon. Antouka, m kontan pale avè w, m pap di plis. Mèsi anpil, abyento. Sa, sa, salye misye mwen, di misye tanpri pa janm fè sa. An, enben ok, pa gen pwoblèm. Kenbe la.
Dako.
Allo bonswa. Bonswa Guerrier. Ou eske ou tap tande dam ki tap pale talè a? Mwen sot tande.
Eske ou gon reyaksyon sou sa? Wi m gon reyaksyon. Map mande madam nan silvouplè pa fè pwomosyon sou vyolans sou fanm pou mwen silvouplè. Paske feminis yo redi anpil pou nou rive jodi a. pou nou ka pale, pou nou ka di sa nou santi, pou nou eksprime nou. Di fi a silvouplè pou nou, li pa bezwen pale sou radyo, di mari l bat li. Paske jodi a nan venteyinyèm syèk la, nou pa ka sipòte sa ankò. Dayè, mwen menm m gen fiyanse m, li montre m goumen men paske l di m ke si w bat fanm nan, s on rapò de fòs li ye anvan. Si nèg la konnen w ka bat li, li p ap leve men sou ou. Sa vle di, lè n ap fè dyèl nou menm, li frape m, m frape l tou. E l di m frape l di. Paske nenpòt nèg la k leve men sou ou, se paske l konnen egzakteman ou pa ka bat li tou. Wi, li konnen w fèb. Se le premye sa l konnen, ou pa ka bat li. Men si l ap, si l ba w kou, ou gen dwa deside, swa w pot plent pou li pakè, oubyen ou kite nèg la. Nòmalman, paske jodi a pa gen esklav ankò, pa gen fanm ki esklav. Menm si nèg la se te, se sitiyasyon ekonomik ou ki pèmèt ou, ou ansanm avèk nèg la. Dayè, ou son polisyè, ou son fanm ki fè mouvman, ou rantre kòb ou, ou otonòm. Mwen pa wè poukisa pou ou kanpe devan yon gason pou l bat ou. Non, wi, sa pa egziste. Sa pa ka fèt. Menm nan rèv. Mèsi anpil! Mezanmi, silvouplè medam yo, depi nou viktim kont vyolans, Pote plent. Pote plent wè.
Paske si nou pa pote plent, se pwomosyon n ap fè pou gason yo k ap vini dèyè a maspinen madanm yo, maspinen fiyanse yo. E konsa tout jenerasyon k ap vini apre nou yo, fanm p ap gen pidè, fanm p ap gen lavwa wo chapit nan sosyete a. Fanm ak gason egal, ego. Pa gen moun ki pou leve youn men sou lòt. Gason pa gen dwa bat fanm. Fanm pa gen dwa bat gason. Tout moun respekte yo, tout moun granmoun. Se 2 granmoun ki rete, 2 timoun pa rete. Mèsi anpil. N ap pran yon lòt moun. Alo, bonswa. Wi, alo, bonswa. Bonswa.
Wi, m. Jan de bagay sa yo tèlman pwasan nan sosyete an. Donk, se. Se yon revòlt ki pou ta fèt pou gason yo aprann respekte fanm yo. Jounen jodi an la, sitiyasyon tèlman kritik, menm lè se sitiyasyon ekonomik ou pa, men yon fanm pa ta sipoze aksepte yon gason ap bat li nan yon eta parèy konsa. Mwen menm kòm fanm, sa vrèman revòlte m, e m garanti w, sa m ta, m ta prive lwen avèk nèg sa. M ta prive lwen avèk nèg sa, bon. M pa menm konnen, m te ka menm fè fiziye yon nèg konsa tou, si w ta rive nan, pou bat mwen nan eta parèy. Ok? Malerezman m pa t dwe prete mo sa, men m t ap fè l. Kategorikman m t ap fè l. Mèsi bokou, mèsi bokou e pou patisipasyon w nan emisyon an. Ann pran yon lòt oditris. Alo, bonswa. Alo, alo.
Alo, alo.
Alo. Wi, bonswa, n ap koute w.
Wi wi mwen ap tande chak entèvenan sou radyo an konsènan de vyolans ki ap fèt sou fanm e moun ki sot pale avan mwen an li pale de depi yon gason konnen yon fanm ka bat li li pap bat fanm nan li ap di moun ki te pale avanl lan piga li fè pwomosyon sou viktim ki ap fèt sou fanm. Non sosyete nou bezwen pa fè pwomosyon tou sou viktim ki ap fèt sou la pèsòn imèn. Se pa yon kesyon de fanm sèlman, se yon kesyon de moun. Si vyolans ap fèt sou fanm, medam yo, lajistis la, yo enstitye lajistis, nou konnen lè yo fè vyolans sou nou, pou nou ale vè otorite konpetant yo pou nou pote plent. Sa ki pase nan ka medam yo. Lè yo fè vyolans sou medam yo, lè yo ap bat medam yo, medam yo gen tandans, mwen menm mwen temwen de anpil fi, lè yo fè vyolans sou yo, lè w mande yo ale nan lajistis, lè yo rive nan lajistis, swa yo di w, o majistra m te vini pou m bay. Nèg lan on ti presyon, ou pa bezwen arete, ou pa bezwen fè dis, ou pa bezwen fè dat. Se vrè, se vrè, se vrè, se vrè, se vrè.
Bon si w arete nèg lan, ou arete nèg lan, lè l vini nan tribinal lan, li di w, o, ou kenbe mari m, ou arete mari m, fò w lage nèg mwen, sa pa pitit mwen, fò l bay pitit mwen manje, eksetera. E nan sosyete an tou, gon seri de fi, lè yo viktim de vyolans, yo pè al denonse pa rapò a. pozisyon ke yo okipe nan sosyete an, ou pa rapò a sa moun pral panse de yo, yo konn pè al pale sa. Si yon nèg ap bat ou, li bat ou lendi, ou di, o, ok, sa va pase, ou bay presyon, ou ale nan lajistis, apre ou di otorite konpetant lan pou l pa pouswiv. Demen maten ankò li bat ou, twazyèm fwa a l ap fini pa tiye w, e lè sa a, se ou k ap regrèt pandan tout vi w. e ou pap menm gentan pou regrèt tou paske lè sa wap mouri. M panse ke nan yon sosyete nou bezwen pale pou nou di vyolans yon la pèsòn imèn se yon bagay ke nou kondane, moun pa ka fèt ap bat ap bat moun ankò paske nou pa nan esklavaj ankò e e pi gwo vyolasyon dwa moun ki te ka genyen kounye an se la trèt dèz imen m panse ke on fanm ou son moun menm jan avèk on gason nou tout nou se menm moun. Si jounen jodi an n ap pale de ekite, ekite an li patou, si on moun ba w kou, kèlkeswa moun nan, li mèt on ti fi, on ti gason, on fanm, on gason, ou dwe denonse moun nan, pote plent pou li. Men ban m mande w, èske lajistis pa ka tou sezi de sa a otomatikman ke yo kouran de kesyon on nèg bat on fanm? Èske lajistis pa ka sezi de sa a san ke moun nan pa pot plent si genyen flagrans?
1 si gen flagrans eske te gen otorite konpetant ki te sou lè lye pou te wè bagay lan, eske yo te konstatel, gen anpil pwosedi ki pral rantre an mach pou ou konnen lè gen ka de flagrans koman lajistis li menm ap entèveni nan ka a si nan moman an pa genyen pa genyen yon konsta ki te fèt nan moman de flagrans lan m panse ke. e bon kòm m pa konnen Se moun nan se moun nan se moun nan ki pou pote plent dirèkteman. Kòm gen si nan moman an pa gen flagrans moun nan li pat gentan rele otorite jidisyè vin konstate eksetera ke moun nan li menm li ale nan lajistis pou l pote plent. Bon m pa konn kòman lajistis fonksyone eksetera e m panse ke Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Mèsi, mèsi bokou. Mèsi, mèsi bokou pou entèvansyon pa ou. N ap pran e, bon, fò n ta pran yon dènye moun. Bon, gen yon bann nèg ki bezwen fè politik, yo menm yo di ou konsa, e twa moun ou t ap pran e pa bay fi pale ankò. Alo, bonswa. Bonswa.
Wi.
M se pou lemisyon. Ou annonn. Fò n ti bese volim reseptè k bò kote w la. Bese volim reseptè k bò kote w la. Dakò.
E, e, ban m tou poze w kesyon sa a. Èske mari w konn bat ou? Non!
Non! Mesansè! Ou fè moun nan konnen menm lè se nan je w moun nan ap jwe avè w toujou di l konsa ke depi l leve men sou ou, ou pral pote plent pou li. M toujou di mari m sa, menm nan jwèt. Tankou pa egzanp li gen dwa ap jwe avè m epi l ap toujou yon ti jan brital, a cheri vini, vini bagay. M di non, se depi m di w non, m pa vle, m pa vle. Depi w fòse m, m pral pote plent pou ou. Donk se sa, le pli souvan se sa k toujou rive pakèt fi yo, yo mal, kòmsi lè bagay la rive yo, yo kenbe, Yo kenbe y ap kache bagay la an sekrè, y ap toufe epi yo pa pote plent. Malgre ke lajistis fè erè nou pa fè l konfyans a san pou san paske pafwa lepitou a moun nan konn vle al pote plent men moun nan pa an konfyans lè l rive kòman y ap gade l, kòman y ap maltrete l paske sa rive m tou dènyèman la gen yon moun ki viktim m p ap di nan ki komisarya lè l rive l al pote plent m ka di w se bat yo re bat li ankò tèlman polisye yo mal gade dam lan. Yo dil konsa ke madanm degaj ou al jwenn mariw al regle afèw avèk mariw yo meprizel yo imilye madanm nan kòmsi son lòt son lòt baton dam nan pran pran ankò men mwen menm mwen ankouraje kèlkeswa fi an depi ke maril fè vyolans ni vèbal ni fizikman sou li se al pote plent. Gade gen gen yon oditè la ki poze kesyon sa trè rapidman mwen wè mesaj li a e si fanm nan kouche a yon lòt nèg èske èske èske fanm nèg a ka bat li.
Lap kitel. Non kounya an banm retounen misye kesyon an e si e si ou menm wal kouche a yon lòt fanm èske fanm nan dwe bat ou tou mèsi anpil mèsi anpil. Dakò babay. Alo bonswa.
Wi wi guerrier koman nou ye. Sa son omoseksyèl son fanm? Bon sa.
Non ou te bezwen konnen eske yo ka pote plent nan sans sa yo ka fè denonsyasyon. Mèsi anpil bese volim nan manke non ou konnen fi m tap pran bese volim nan pou nou ekskuze ou konnen fi m tap pran alo bonswa dènye moun poun fini alo. Bonswa guerrier Bonswa mèsi se queen.
Wi dènye moun nap pran ann ale. Guerrier ou konnen ke kijan m apresye w pa vre. Anpil. Men pou yn fwa entwodiksyon w lan m gen gwo pwoblèm ansanm avè l. Paske se lè w chita ou di konsa ke ou pa ka se de bagay ke w pa ka konprann, sa k pase dam nan la se yon fè divè e ke li abitye pran kou deja eksetera eksetera eksetera. Ou wè tout moun k ap pale la a ki sot entèveni la a, mwen m rele sa yo tout sot ap pale franse. Paske ke yon moun ki pa viv sitiyasyon sa a ou p ap janm ka konprann. Dèyè y a dèzane. Ok ou konnen m ou wè m de fòt kòpilans sou yon nèg ki t ap bat mwen bagay m te ka jis pase pran bra m konsa epi m lage nèg la atè ebyen m te rete m pran baton m kòrèkteman jiskaske yon jou m revòlte ou konn poukisa paske tout moun k ap pran baton tout fanm k ap pran baton nan men nèg nan men mari eksetera. Premye bagay li fè li metrize w psikolojikman. Li tèlman chwaye w devan tout zanmi w, lè w chita w al di zanmi w konsa ke entèl ap maltrete m, moun nan ri w. Li ri w paske l pa kwè sa l ap di w lan. Moun nan le paraître, sa tout moun ap wè a, li metrize l. E l mete w lon sitiyasyon kote ke w kankou w moun ki ligote. Ou pa kab fè kwakseswa. Ebyen, jisteman, mwen menm lan ka pa m nan, m pa gen pèsonn, ikonpri mè paran, yo pa t kwè m. Se yon zanmi ki te pran chans, ki te pran m, li di m kite kay la vin lakay mwen. Enben, zanmi sa a te peye sa chè.

Epi lelendemen m manke, eskize m se pa fòt mwen m ap korije w. Tou etè sijè pou pran w kalòt. Tou etè sijè pou pran baton. Non men, ki jan w fè aksepte l? Ki jan w fè nan yon pozisyon w ap gade w ap pran baton an? Ekoute mwen, nan kote psikolojik de la choz, se poukwa mwen di w li ankò.

Se aprè dam nan ke valdo te te fè sal te fè a m geri wi. Valdo tiye jinou uhmm. Wi se yon jou yon stasyon yap pale de sa tout moun ap ri de sitiyasyon an mwen menm mwen pran m ting ting radyo a jiska kem jwenn li m pale mwen di gen de lè nou paka konprann sak pase ak nou tout se pale nap pale nap di konsa wi e ke poukisa jinou pat fè pat pran krik la al te frapem evre

O depar lan relasyon an se toujou bèl bagay pou m paka di l sou tè sou stasyon an la sa moun sa te konn fè pou mete w lan leben. Aah ok Li ou te kon konprann ke e e eskiz mwa e je ne suis pas la seule e gen lòt moun la ki ka rele ki pou di w kisa ke y ap viv. Bon ou te jwenn kawòt e baton. Bon, waw! Trè dwol. M te jwenn kawòt ye baton sifle sò, se konsa ke w vle di l. Men, sa ke mwen m ap di, e dayè m entèveni sou sijè sa lan emisyon lan deja, gen anpil moun mezanmi k ap soufri, gen anpil moun k ap lonje, k ap fè nou dè siy pou esplike nou ke paske yo pa ka pale, pou fè nou konprann ke sove yo, sove yo. Men nou menm, se sa ke nou wè a.
Non men Tande depi ou renmen tèt ou Banm banm bon egzanp
Talè Talè bon si se yon lòt moun ki te bat ou tap reyaji
Ou konn sak pase Ou konn depi lò ou konn kisa sa kite sou mwen Ou konnen sa mva redi pou kèlkeswa moun nan manyenm Ou konnen ke menm kèlkeswa moun nan al salye yon moun son pwoblèm Ou konnen ke sim de do pa egzanp. On moun vini, li mete men l sou do m. Ou konnen ke reyaksyon vini otomatik pou m fè? Son stigmatizasyon ki rete lakay mwen ke m ap goumen pou li. M konn kanpe machin mwen nan lari, m wè de moun k ap pale, on gason, on fi, youn ap fè ti jès bay lòt eksetera. M kanpe machin mwen, m frennen machin mwen, m di fi a konsa ke ban m di w ti pawòl, se konsa wi sa kòmanse, pa kite l fè l. Pa kite l antre, pa kite l ap mete men l nan figi w, pa kite l fè sa, fè sa, fè sa, fè sa, fè sa. E gon lè male bon kote m manke viktim, gon mesye k ap bat on fi, male m antre pou m al separe yo. Paske m konnen sa sa vle di m pase ladan l. Si w wè w pa pase ladan l, m pa di ke w pa ka konprann non, se trè bo. Alò w fin bat mwen aswè a la, ok, m on mari eksetera, kounye a al vini, al nan, al nan komisarya ki sou kote lakay mwen an, m al pòte plent. Ou wè sa fi a sot di w la la a? Yo ri l. Yo ri moun ki te fè l la. Nou poko, sistèm nan, peyi an, nou poko striktire pou sa. Dayè, ou mèt lon bilding, kèlkeswa kote w ye a, sou kote w ye a, konbyen de moun ki konn tande ke y ap bat madanm nan, yo prèt pou, leswa, moun nan pito pran zòrye l mete sou tèt li, pase pou l al entèveni. Paske otomatikman ou va konnen si nèg la pa gen zam, nèg la ap di w konsa ke Ou al foure bouch ou nan afè pa w. Antouka, antouka Queen. Kiyès kap antre nan sa? Mè, mèsi. Nou pral, nou pral nan evènman an kounye a. Nou pral nan, gen plis enfòmasyon sou sa k pase a. Mèsi anpil. A trè byento. Dakò.
Ok. E, bon, gon, gon yon moun ki o Brezil ki ensiste anpil. Alo? Alo? Bon, mezanmi, moun yo, moun yo ensiste anpil. E, e, dezole, hein, si, si pa egzanp nèg ap tann. Alo? Bonswa Yeye koman w ye? Bon e fi nap pran wi m pa konnen eske gon fanm ki bat ou oubyen gon. Monchè m pap rete anpil sa map diw lan ou mete ti tan di m pa fèm on minit non monchè ou konnen li ta enpòtan petèt on jou petèt m pa konnen pou ta kreye yon aktivite konsa sou radyo a pou tout lòt moun te kapab patisipe paske nan lavwa ou la.
Wi m panse sa m panse sa nap fèl kanmenm alo. Alo?
Wi.
Bonsoir.
M wè w ensiste anpil, e sa k fè m kite w pale. Ou gen yon minit, pa plis. Dakò, se apwopo de polisyè a k ap pran baton san rete a. Alò pa li menm sèlman non pou tout medam yo. Mwen menm mwen pa marye, mwen pa fiyanse men m te gen yon mennaj ki se yon polisye. Li te jalou anpil, li pa t vle m pale a moun, li pa vle m sòti, menm moun m pa ka di bonjou. Li t ap travay an pwovens. Chak uit jou l rantre Pòtoprens, li kase sim telefòn mwen. Sa vle di chak uit jou m gon sim telefòn. M al nan fèt, nan akademi de polis la avè l. L ap pichkannen m, l ap mòde m poutèt moun ap salye m. M pa di l anyen. On jou, mwen al lakay li, li rale kanif li, li blese m avèk li. M pa di l anyen paske se nou de a ki te nan chanm lan. Apre sa, Li, poutèt li te sòti avèk yon demwazèl. Mwen vin konnen sa. Lè m ap pale li, li pran pou zafè jalouzi, l pran telefòn mwen, l kraze l. Kisa ke m fè? Li vini pou l tire kou sou mwen. Monsè, m pa kache di w, polisye sa a, m kenbe l, m woule l anba bwa. Mwen di w ap leve men sou mwen lontan, cheri. Jodi a se dènyè, dènyè fwa w ap fè m sa. M kenbe l, m fann bouch li. Bouch li senyen. Li ta al panse bikini. Lal panse dikini, men separasyon mwen avèk li. M di w pap janm fè sa ankò, pap janm pèmèt ou leve men sou mwen ankò. Ak e se yon fi chita gason ap pede bal baton, gason ap pede bal baton, ti medam yo ki renmen sa. Kisa sa vle di pou m avèk yon nèg pou wap leve men sou mwen. Non non non se pa byen ditou ditou ditou ditou. Medam se pou n aprann kale je nou. Menm si n te timoun ki te rete avèk mesye a pa ta gen dwa pou lap leve men sou nou konsa. Ak e si yo al nan komisarya al pote plent e apri nou an sa se bagay ki gade yo. Moun nan bat ou se kote ou ka tire kou an tire kou an remèt moun nan kou an fini ou pan pou mwen map pan pou ou se fini m pa gen moun pou m kite leve men sou mwen. E si moun nan pi gwo pase w fòs li pi plis ke ou. Pi gwo ou pa nenpòt sa m jene map gade l nan figi l map pan se paske l konnen lèl tire kou an pap fè anyen cheri m renmen w m pap fè areto w m pap sesi m pap sela non Yap tiye yap vin arete yap vin arete nou tou lè 2 pandan nou tou lè 2 ap benyen nan san. Bon bagay, sa m renmen n. Mèsi Se anpil. sak fè lèl fè sal fè a se pòt la m te gon bòt nan pye m pase pòt li a yon kout pye m kraze pòt la lè sa tout moun di l pral tire m di m pa gen pwoblèm si pou l tiyem lap tiyem la devan pòt li a m rale bwa m pete bouch li lè l wè san mayo l benyen an san l pran moto l la l panse tout moun di l pral tiye w m di m pa gen pwoblèm jodi a m prè pou m mouri. Paske m pap mawon. Li pap janm fè sa ankò. Ebyen se toutan lap rele m aktyèlman la di a madanm avèk yon fi nan kay se toutan lap rele m lap di m mèsi. Li pa janm leve men sou madanm li. Yes trè byen bon bagay monchè fò chak nèg ki konn bat fi yo ta jwenn avèw pou ramenw a lòd. Mwen tap kraze yo mwen menm. M prè pou m fann bouch yo.

Map m Orlando. Orlando ok nap koute w. Ok premye kesyon m ta renmen mande w pastè pinèz lan kijan w panse li kanpe pou l pou l manipile moun legliz li yo. Ou ou genlè ou genlè ou genlè ap gad on ou genlè ap swiv on lòt emisyon wi Allo Allo Antoine bonsoir. Bonsoir Henry Ou resi kòman ou ye? ou resi patisipe nan yon emisyon èske ou konn pran baton Antoine? Non non non non non oh mande Bondye padon wi bonswa tout oditè yo tout oditris moun serye kap tande emisyon an. Nap koute w.
E mwen menm Henri m pa leve m pa jwenn manman m nan bagay konsa m pa jwenn papa m nan bagay konsa ok m pè kou mwen map mande kòman yon gason fè pou leve men sou yon fi yon premyè fwa. yon dezyèm fwa, yon twazyèm fwa, epi menm men sa a, w ap wè li pase sou fanm ou pandan fanm nan kouche nan kabann nan ansanm ak ou, en, epi fi a aksepte sa. Mwen menm Henri m pa janm jwenn yon moun ki menase m paske premye bagay m toujou di nan kèlkeswa relasyon m gen an depi yon gason menase m mwen m ka fè mouvman sou ou e m trè fenyan ou konn sa sa vle di lè yon moun fenyan ou konn sa li ka fè. Ou konprann? Mwen m pa dakò pou moun leve men. Ni ni fi yo tou wi, fi yo ap pale konsa yo konn leve men sou nèg yo wi. Ou konprann? Mete Non, men nan fi a, kòlè pa moun nan. fi a ap leve men sou egare, e Non, pa sou non, nèg. gen fi ki frekan. Y ap leve men, mete men nan kòlèt a fi a, y ap fè tout mouv, mete nan men nan kòlèt a gason an, epi y ap di vye pawòl. Mwen menm m pa vle pou gason fè vyolans sou zokenn fòm sou fi a. Men fò fi yo respekte mesye yo tou. Trè byen fò fanm yo respekte gason men fò youn respekte lòt hein fò youn respekte lòt ok. Wi fò youn respekte lòt. Trè byen trè byen. Kanta mwen son nèg fè sa map tchwey.
Oh bon m ale enben ok babay Ismael ou jwenn yon moun nan nò ki menm jan akew wi. Mèsi anpil pou tout moun ki te reyaji avèk nou aswè a. Bon, dezole m pap pran plis moun ke sa paske lè a gentan rive. Se vre ke gen yon oditris ki pèsiste anpil, anpil, anpil, anpil. Bon, e pa fòt mwen mesye. Alo, bonswa. Ou konnen m gen sansibilite pou oditris yo, yo pa rele souvan. Alo? Guerrier se yon oditris, se yon oditè.
Ohh! Mesye, bon misye tiye m mesye. Monchè aksepte mwen. Sè ke mwen tap di de bagay. Fok ta gen yon tèks de lwa k sòti sou sa. Donk vrèman m konprann medam yo, men fok yon tèks de lwa pou di men sak pa dwe fèt, men sak dwe fèt. La m kondane sak touye Anne nan. E map mande nan tout sa kote Bicha avèk baton l lan? M panse Bicha avèk baton l lan te ka rive sou nèg la. Oh! Pa fè sa monchè, m ale. Mèsi anpil. Bon E Mezanmi mèsi anpil nou paka pran plis moun Sendomeng e bonswa kòman ou ye Fòm di nèg a bonswa wi dakò Non Ezekiel ok dakò wi Kouman ou ye Alexander m kontan avè w aswè a. Bonswa Guerrier, bonswa Ismael, e bonswa tout oditè oditris. Di mwen, nan República Dominicana kouman sa fèt eske li fasil tou nèg bat fanm anpil Sendomeng? Non, son bagay ki entèdi, okontrè Sendomeng. Gen lalwa klè sou sa? Gen lalwa men malgre sa Bay yo kontinye. Pa bliye nan ane sa a, gen apeprè de 300 fanm ki gentan mouri, non?
Nèg tiye? Wi, men lajistis osi osi frajil tou. E wap gen anpil gason ki nan prizon. E men e mwen menm ki lè Men kijan l fèt Sendomeng kòmsi? Èske se prèske menm jan isit? Kòmsi nèg nèg ava rèt li bat fanm nan eksetera? Non, non, non. Depiw ba fi a kou, fi a al lale lapolis, ou yo rele lapolis pou ou, yo rele 911 pou ou. Depi 911 rive, ou la. Ansyen 911 yo gen lòt bwa tou, 911? Wi, 911. Ou la, ou tou la. Sa vle di ke, e, ou pa, menm si ou te senatè, ou te depite, ou pa yon fikou, ou ta. Alò mwen menm, konpa mwen di ou, e, nan yon peyi kote tout nèg yo, madanm yo ale, ale aletranje, e, ki lwa yo pral vote la? Si madanm mwen aletranje, m gen yon ti mennaj Okap, m fè vini nan otèl Oasis pou yon mwa, Map manje map bwè avèl. Gon oditris kem estime ki espesyal banm non e oditris sa m pap kitel pale aswè a bon malerezman e lè a gentan rive wi. Afè fanm nan sendomeng e bon sepa tou parèy men an dominikani lalwa on ti jan e pli presi pou fanm yo e malgre gen anpil bagay kap pase men e nou mande bon nèg ki abitye bat fanm yo tou nou mande yo pou yo fon yo la Pase fanm se lavi. Son bagay ki trè lèd bon nèg la ou fin bat fanm nan byen bat kounye a sou a ou vin pase men w sou li e mwen menm m pa dakò alò tout nèg a bat fanm yo m di mesye met dlo nan dife nou si w senatè w konn bat fanm m di w kanpe la si w depite m di w pa pwoche e si w pa anyen tou m di w monchè kanpe la kanpe sèk pase fanm se lavi li manman w manman w son fanm sè w Sèw son fanm, ou gen pitit fi, alò ou pa bat on fanm chak jou epi aswè wal ladann humm avè 2 pla menw Ismael sa ou panse de sa? Yo dim konsa krim pasyonèl son bagay ki ekstrèmeman fèt anpil anpil sendomeng bon gon gon fi kap rele la e ki petèt bal rele pou ke li di pale de kesyon konba men wè mesye son fi M te goumen avèl. Wè son film te goumen avèl e ki vle rele ki pou pale de bagay men son moun m te goumen avèl bon mwen menm konnen m pa gen eta dam li pèsistan anpil pou l rele bon klè mwen ou mèt rele paske mwen m pa ka pa kite moun pale Men son moun ke mwen te Ou tou te goumen avèl Nou te goumen monchè Kòman goumen Ou di goumen wi gèryè. Ah bon li vle pale map bal pale men m tou di sak te genyen an sa vle di ke kelkeswa sal di a m tou reponn li ok. Non komisè a tou vin pran w la tou pase w la. Ki komisarya?
Komisè komisè pòprens. Non ou konnen m pa gen etadam e men m konnen men m konnen klèman ke li ka li ka di sa. Alo bonswa Alo? Alo alo Bon e m pèdi kontak oditris lan ki ta pral rele tou e bon m pèdi kontak li malerezman men li pèsiste pou l rele paske e li te vle di yon bagay tou sou sijè sa a.